Mèdam mesye bonswa, se yon plezi pou mwen antre lakay nou aswè a avèk yon nouvèl edisyon e pou aswè a ki se lendi 3 novanm 2025 lan. Alò pwen ki ap domine aktyalite a se ke se eleksyon k ap pete a, ap pale o nivo di peyi Dayiti.

kapasite ki kapab kontre kare avèk le sekirite an. Alò se pou sa tout moun di ke yo vle Muscadin. Alò pou te di ankon yon fwa se ke Muscadin se premye moun ki kont le sekirite an Ayiti. Ankò yn fwa bonswa pa bliye pataje videyo an pa bliye fè kòmantè pi pa bliye tou aktive ti klòch notifikasyon mete l sou tout pou w kapab benefisye chak lè ke nou genyen yon nouvo videyo e lè sa n ap grandi an fanmi pa bliye abòne mezanmi nou pa abòne ditou ditou ditou ditou bon nou pa abòne m pa konnen poukisa men non li vrèman enpòtan enperatif. e ke pou nou abòne avèk chanèl sa a, paske chanèl sa a ilè vrè ke gen de chanèl ki ban nou fo enfòmasyon, fo se enfòmasyon mesye yo, pou yo ka fè news, mwen menm sè ke chanèl sa a, a travè chanèl sa a, li pa ban nou fake enfòmasyon. Alò ankò yn fwa byenveni a sèt edisyon. Wi kòm mwen te di nou sa tout a lè lan medam mesye e sa ki ap fè aktyalite an nan peyi dayiti se eleksyon. Eleksyon nou konnen ke KPT an ki gen 9 moun 9 pa itil ki nan tèt li plis yon PM fè 10 ki pase 2 lane ki pa fè anyen su pouvwa ki fayi avèk misyon yo. Misyon KPT an se te fè, se te bay sekirite, se te fè yon vòt referandè, se te fè koferans nasyonal, epi se te fè eleksyon. Alò, KPT an pa fè youn, alò nou wè ke lajan ki te mete an konsiltasyon avèk nouvèl konstitisyon an, lajan sa a li fè fon, pa gen moun ki konn kote l ale. Epi lajan e sèvis entelijans lan peyi an, pa gen moun ki konn kote l ale. Se yon lajan ki fè fon, ki disparu, men ki ale nan pòch e mesye KPT yo, yo dispatinye ansanbl. Alò, e dotr ankò, se ke lajan ki te plase premye konsèy elektoral lan, pwovizwa lan, se yon lajan ki fè fon, moun yo la y ap touche, men pa gen anyen ki regle. jiskaske vin gen yon lòt prezidan konsèy elektoral. Alò, e tout sa se kòb biyen kap brile kote ke genyen e, e, e, genyen manble e, e, KPT a ki vwayaje avèk plizyè, plizyè moun dèyè l. Tout sa se kòb biyen kap brile. Wè, resabman, genyen e, Laurent Saint-Cyr ki te vwayaje avèk pli ke 2, 25 moun dèyè l ki ale Ozetazini. Malerezman, lè l te rive, sa te mal pase, paske fason ke l te reprezante Ayiti nan l'ONU an, se te yon fyasko. Li t al pito remèsye le prezidan di Kenya, e li t al pito remèsye Lèzetazini Damerik e le Kanada e Nasyonzini pou bon travay y ap fè Ayiti. Ou wè, kote ke Etazini li menm li destabilize Ayiti atravè Lèzayisyen, kote le Kanada destabilize Ayiti a travè lè zayisyen, kote ke la frans destabilize ayiti a travè lè zayisyen, ou wè ke, ebyen, eh Laurent Saint-Cyr ta pito remèsye peyi sa yo, ou kote ke ou to li menm, li voye e polis sa yo, pou te vin ede lame dayiti avèk la polis nasyonal konbat de gang, e vwala se ke, ou wè ke lè polis kenyan yo, polisye kenyan yo vini ayiti, se ke yap chofe ban, yo pa janm mete pye yo atè vreman. yo pa mete pye yo atè, yo pa al konbat bandi. Se ke ou vin wè ke kounye an, Laurent Saint-Cyr avèk prezidan Ruto yo vin nan konplo kont Ayiti. Ou vin wè ke kote ke Laurent Saint-Cyr ap remèsye Nasyon Zini, l ap remèsye BINIH, pou bon travay ke yo fè lap remèsye OEA. Men pa bliye ke Laurent Saint-Cyr se yon ajan double Nations Unies, se yon ajan double e konsila Etazini an, e la France et Canada, e moun sa yo, yo pa vin itil peyi a anyen, yo mete ansanm, yo fè konplo pou yo kraze, pou yo destabilize peyi d'Haiti. Alors, eleksyon ke Etazini ap fòse ke pou KPT an ta fè, nan fen manda l lan, se yon eleksyon ki nètman enposib. Lè ou vin wè ke e fason ke Etazini li menm l ap pwone eleksyon an, se yon bagay ki nètman enposib, se ke si eleksyon an ta rive fèt, w ap wè ke Ayiti ap toujou nan fè nwa, Ayiti ap toujou nan lamizè. E pou ki sa? Paske pwoblèm nan poko rezoud. Kòman pwoblèm nan poko rezoud, madam, mesye? Se ke moun sa yo ki tiye prezidan Jovenel la, yo toujou la dan le para. Moun sa yo ki kontribye pou te mete peyi a nan sa li an, yo toujou atè a. Moun sa yo ki te mete barikad se avni an, yo toujou atè a. Sinon, se yo ki nan tèt leta a ki ap benefisye. Ebyen, pwoblèm nan poko rezoud. Pou pwoblèm nan rezoud, fòk ke moun sa yo ki fè zak sa a, fòk ke yo pase hors d'état de nuit, e fòk ke sa pa repete ankò nan la repiblik. E pou sa rezoud, fòk pa gon eleksyon bouyi vide. Pwochen prezidan k pral gen nan peyi Dayiti an, fòk son prezidan ki pral kont oligak yo, son prezidan ki pral kont ensekirite, se yon prezidan tou ki pral kont enjerans etranjè nan peyi Dayiti. Se yon prezidan tou ki pral aktive imigrasyon pou ke nenpòt etranje pa antre Ayiti vin fè lenjerans. E se yon prezidan ki pou antre tou pou yo pa resevwa lanbasad, kèlkeswa konsila nan palè nasyonal. Lè ou wè prezidan an fin resevwa yon konsilè, wè, yon konsil o nivo de pale nasyonal, prezidan an fin ba l lèt, wè, pou li vin resevwa lèt, fin resevwa lèt depleyan l nan men konsila a ki vin reprezante peyi l lan, ebyen, in fwa ke konsila sa a, wè, konsila sa a li fini, fin remèt lèt de kreyans li avèk prezidan an, sa vle di, Konsila sa vin santi l wa nan peyi an. Li vin santi l pi chèf pase prezidan an. Poukisa? Paske moun sa yo ki swadizan di prezidan an, yo pa genyen kapasite. Yo pa genyen kapasite pou yo kontrekare avèk lenjerans etranje anndan peyi an. Fòk gen yon prezidan ki pou vin demantibile sa k rele Kò Gwoup la. Fòk gen yon prezidan ki pou vini lè ke Etazini, Lafrans, Kanada, Jan pas ap fè enjerans anndan peyi an ki ka deklare moun sa yo persona non grata anndan peyi an. Men piske poko ka genyen l, sa vle di ke pwoblèm nan li toujou egziste. Fòk gen yon prezidan k pou vini pou di ke ap gen kouran. Fòk gen yon prezidan k pou vini pou di ke ap genyen lame dayiti. Fòk gen yon prezidan ki pou vini pou di ke y ap ranfòse lame dayiti. Y ap ranfòse polis nasyonal Dayiti, fòk gon prezidan ki vini ki di ke l ap achte de materyèl pou lame Dayiti. E fòk gen prezidan ki vini ki pou di ke fòk agrikilti ayisyen an ranfòse. Fòk gon prezidan ki vini tou ki pou di ke ebyen kantite Ay pwodui alimantè k ap soti alesterye yo, fòk yo kontwole yo, fòk yo vini avèk pe pwodui alimantè pou pwodui alimantè ayisyen yo kapab fonksyone. Ebyen, se sa a, fòk gon prezidan k vini pou di fòk gen lasante, fòk gen edikasyon, fòk gen sekirite, fòk genyen dlo potab, fòk genyen agrikilti, fòk genyen ke lwazi noktin, tou sa a, wè, pa ka genyen nenpòt. prezidan ki pou monte nan peyi dayiti sinon nap toujou nan menm pwoblèm nan fòk yon prezidan ki vini pou pran kontwòl fwontyè an men tout kat kwen fwontyè ke nou genyen yo fòk yon prezidan pou vini pou di ke ebyen lap pran kontwòl fwontyè yo maritim terès, aeryèn. Alò, e ke eleksyon ki ap pale nan peyi Dayiti an, yon seri de moun ki kontre Miskaden. Men pa bliye ke an Ayiti, valè moun ki Ayiti yo ki kont Miskaden yo, yo asosye avèk mesye ame yo. Yo asosye a mesye ame yo, se moun sa yo ki kont Miskaden. Pa bliye ke se yo menm ki te nan voye jovenel ale kite ap diskredite jovenel se yo menm ki ata kite kite asasine karaktè jovenel jiskaske yo asasine fizikman moun sa yo seke miskaden vreman konnen yo miskaden konnen yo tou ebyen poun te pou nou diw ke seke si gen eleksyon son sèl kout kle miskaden deja prezidan Ann gade pou n wè sè ke kòman konjonkti la ye. Konjonkti la li trè cho pa rapò avèk piblikasyon ki genyen sou entènèt la, sitou ti koze avèk Lynn aprè deklarasyon Lynn te fin fè Msye Muscadin an, ebyen preske tout paj Facebook li e li n genyen avèk Ti Koze fin disparu. Poukisa? Paske yo bloke yo. Tout moun ki te abòne, yo dezabòne. Poukisa? Paske li n fè move deklarasyon sur Komisè Muscadin. John Colin Morvan pale de Muscadin. men se ke moun sa yo e paske yo asosye yo avèk de moun ki gen zam nan men yo e depi ou wè ke yon moun ki se zanmi Pierre Espérance li pa ka bon moun paske Pierre Espérance se yon chèf de gang tout moun konn sa tout moun konnen Pierre Espérance se pa yon bon moun. Ok o nivo kapital la a Simon Pele la polis te fon pase nou pa pral di sa operasyon paske la polis pa janm fè operasyon an Ayiti men sinon la polis fè entèvansyon lè la polis fè entèvansyon nan katye popilè yo li kouri dèyè de bandi epi aprè sa l ale. Lè l fin ale, bandi yo reganye plas yo ankò e se sa fè ke ou wè peyi an pa janm ka genyen sekirite. Sinon, gen lapolis ki ap travay pou bandi yo. Gen lapolis ki ap travay pou bandi yo, menm jan tou, genyen bandi yo k ap travay pou lanbasadè Etazini, anbasad de Frans, anbasad Kanada e poukwa pa, pou vwazen an tou. Entonces, se ke nou ka di ke o nivo, o nivo nasyonal, o nivo peyi Dayiti, se ke sitiyasyon yo poko chanje, paske misye ame yo ap pran plis teritwa, kote ke Welnitely Voltaire akonpanye lanbasadris e Kolonbi al bay tikit alimantè. Pèp sa a, se yon pèp ki ne pou l mouri nan sa l ye a. Otomatikman, Lesly Voltaire vin al akonpanye. lanbasadris kolonbyen an al bay ti kit alimantè yo pèp la ta sipoze bay lesi vòte bwa kale paske se derespektan moun sa yo yo pap enterese agrikilti yo yo pap ankouraje agrikilti yo men kanta pou tann grenn diri nan men lòt peyi pou vin bay pèp la yo fò nan sa men pèp la fò n trase yon egzanp E pa vre? Lè moun nan vini li ba w yon mamit diri, li ba w yon ti bidon lwil, wè, li ba w 2 grenn magi, 2 dan lay, moun sa a pa fè anyen pou ou. Men si l te mete yon agrikilti ki trè fò, ki t ap travay byen nan peyi, ou t ap manje alèz, pitit ou t ap manje alèz, fanmi w t ap ka viv byen. Ou wè sa m ap di w? Ebyen, pou sa se ke nou menm pèp ayisyen fò nou aprann refize. Fò nou aprann refize lè ke moun yo vin pran ti grenn diri Taiwan, ti grenn diri Japon, ti grenn diri ke yo pran lòt kote pou vin distribye ba nou, fò n kouri dèyè yo, nou pa sipoze ap grangou sou jan de bagay sa yo, se pa vre? Ok, kounye an, nou pral gade pou nou wè, nan pwochen eleksyon pral genyen yo, Ki fòm de depite, ki fòm de senatè ke nou pral genyen? Eske nou pral pran menm moun sa yo ki te nan palman an deja, ki te kraze palman an, ki te pote poupou e pa respè ki te al simen nan palman an, moun menm moun sa yo ki te pran bidjè al ba yo korije, menm moun sa yo ki t ap rele bidjè kriminèl lan, menm moun sa yo tou ki te ap kraze seyans nan palman an. Menm moun sa yo tou ki pat vle pwojè lwa elektoral la vote, wè si prezidan Jovenel Moïse, eske nou pral vote menm moun sa yo ankò? Nou pa ta sipoze vote senatè sa yo ankò, nou pa ta sipoze vote depite sa yo ankò, paske senatè sa yo ki te la nan palman an, yo pa itil anyen, se peyi an yo kraze. Paske chak grenn senatè, chak grenn depite te reprezante chak pati politik ki egziste an Ayiti, men pati politik sa yo, yo kontribye nan kraze peyi a. E pa vre? André Michel ki di ke l kandida pou pwochen eleksyon k ap vini. Èske ou wè koze? André Michel fin kraze peyi a. André Michel te sèmante Wi e ke pase pou jovenel moise pata ale lap redwi peyi a an sann menm sou sann nan lap konbat jovenel e andre michel te mete barikad se avni andre michel kraze peyi a andre michel mete fantom 509 andre michel konstwi gang kraze baryè men kounya la andre michel di ke li kandida ala yon bon peyi epi pèp lan kwaze de bra ap gade andre michel. Ala on bon peyi! Mezanmi se ke fason ke nou menm nou ap viv e kom si nou pa imen. E kom si nou pa imen. Paske pou w wè tout sa kap pase nou yo, nou absòbe yo, nou dakò yo, se kom dlo a bwa nou bwè yo. Mezanmi ann serye, jiskilè nap sispann? Jiskilè nap sispann etan ke pèp? Nap konnen ke nou dwe viv byen. Nap konnen ke vi sa, modèl vi sa ke nou ap viv lan se pa yon vi li ye. Non! Fò n sispann! Nou dwe sispann! Onivo entènasyonal la, nou genyen Donald Trump ki menase Nijerya. Li ki di ke e prezidan Nijerya a, kote ke genyen gang yo ki ap detui kretyen yo, si prezidan Nijerya a pa fè anyen pou sekirite kretyen yo, ebyen li pral fè yon entèvansyon militè nan Nijerya. Kote ke nap di ke Lèzetazini e ke oubyen prezidan Trump, moun kap dirije peyi Etazini an, li gen yon move. Tandans, Si yon peyi jis an Afrik, ou menm ou jis an Amerik, ou pa ka di w ap anvayi l. Ki sa? Pou ki sa? Moun nan li lakay li, li sou tèritwa l, pou w di ke w ap anvayi l. Ebyen, se kouwèl sa a, li, li pa bon. Li inaseptab. Yon peyi rete yon peyi, peyi an gen mès li, li gen koutim li, li gen souverènte li. Ou pa ka di ke w ret konsa yon bon maten pou w di w ap anvayi yon peyi. Sinon, se paske chak fwa yo anvayi yon peyi, yo pa janm jwenn avèk zo grann yo. Chak fwa ke yo anvayi yon peyi, yo pa janm tounen avèk san dan. Wè, si yo te konn tounen san dan, avèk bouch yo san dan, ou ta kwè ke yo pa tap janm oze anvayi yon peyi. Pa egzanp, wè e, e la Nijerya, Nijerya se yon peyi ki rich an petwòl, gen lò, boksi, tiranyòm, chabon, tout bagay. Ebyen etazini kote gen richès se lal mete li bezwen al destabilize poul ka pran menm jan avèk ayiti menm jan avèk le Venezuela men Venezuela li menm gen yon lidè ki rele Nicolas Maduro ki kanpe ki di ke li menm li pap kite souverènte nasyonal li souverènte peyi li siye e lè sa lè etazini li menm li bezwen fè enjerans nan yon peyi li wè yon prezidan ki fò k ap lite, ebyen lè sa a li menase prezidan an, li di ke l ap mete anbago ekonomik oubyen l ap fè entè, l ap pral fè entèvansyon, l ap fè chantay. Ok, kounye an onivo de Venezuela, te gen yon jounalis ki poze Donald Trump kesyon pandan ke Trump te depasaj a Miami e ke li te di l konsa ke kilè ke Maduro menm ka kite pouvwa a. Ebyen Trump te reponn li te di konsa ke jou Maduro konte sur pouvwa a. Men san pa bliye ke Vladimir Putin reponn avèk Nicolas Maduro. La Chine reponn avèk Nicolas Maduro pou yo pote soutyen yo bay Nicolas Maduro rejim Chavez la. Eske nou te konnen ke pèp Venezuelyen son pèp ki vreman trèt? Pèp Venezuelyen an ou pa ka fè l konfyans paske depi w te wè an 2024 lan kote ke gon pil lòt Venezuelyen ki te ale pou l te livre Nicolas Maduro se ke s on pèp ki trayi idòl ou pa ka fè pèp sa a konfyans e menm jan avèk avèk avèk chèf opozisyon an, li menm li trèt peyi an kote ke li apiye entèvansyon militè o nivo de Venezuela. Nan lame Karayib la avèk Lamerik Latin nan, ebyen Etazini gentan pase sou konbyen bato, gen konbyen, m kwè gen 40 konbyen moun ki gentan viktim de sela. Men, tout sa pa ta bezwen rive fèt. O nivo de Rio de Janeiro, nou konnen ke se entèvansyon gouvènè la, e o nivo de Rio de Janeiro ki fè yon operasyon elikoptè anlè, lame, lapolis, arive eradike gang, sezi 91 zam. Ebyen, ou ta kwè ke se dife ki ta plimen, se kout bal ki ap tire, au niveau de Rio de Janerio. Alors, euh, ok, kounye an, se ke nou soti, e, e, nou soti Etazini, nou soti e, la Wisi, kounye an, nap, nou pase la e, Venezuela, kounye an nap retounen, e, nap retounen back ankò nan peyi Etazini. Kote ke Etazini, genyen yon fòt ilegalite ki ap pwene o nivo de Etazini pa rapò avèk lensekirite, pa rapò avèk moun ki ap pran dwòg, pa rapò avèk moun ki ap pèdi travay yo, pa rapò avèk moun ki ap dòmi nan lari. Donk, Etazini pa gen demokrasi. Etazini genyen sa ki rele la diktati a la franse. Diktati a la franse, se ke yon diktati ki la, yon diktati ofisye. yon diktati ofisye, men li la ou pa wè li la souzantandi. E sa ki ap òganize la e Etazini. Ankon yon fwa ke nou wè ke fason pèp la konpote l, yo konpote yo, e ke trè mal ki fè ke tout nasyon wè anba yo, ki fè ke yo vin pa gen respè dan le mond. Ok alò medam mesye mwen kontan e nou resevwa m lakay nou avèk e edisyon sa pou aswè a ki se aswè a ki se lendi e lendi lendi e 3 novanm 2025 lan alò ke Bondye li menm li beni nou ke Bondye akonpanye nou e pase yon agreyab sware. e ke a demen steve pou yon lòt bilten denfòmasyon pa bliye pataje videyo yo pa bliye fè kòmantè ou aktive ti klòch notifikasyon mete l sou tout pou nou kapab grandi ansanm nap vin yon vrè fanmi ke bondye beniw.